Se yon onè, yon plèzi chak fwa m gen chans poum rantre lakay ou. Mwen vle di mèsi a tout zanmi, fanatik, fanmi, tout moun kèlkeswa kote wap koute n. Bienvenue sur Haitian Public Media e bon dimanch. Siw poko subscribe mwen vle ankourajew pou fè sa. Li trè senp, anba la gon ti bouton wouj, klike sou li pou kapab subscribe. Renmen video a sa fasil, avan ke w ale, gon ti bouton san bon pous konsa siw renmen sa wap tande a, Klike sou li. Fè kòmantè, fè n konnen sa ke w panse, e lè w fini. Pataje chanèl sa avèk zanmi w, fanmi w, tout moun ke w konnen depi ke w panse y ap benefisye. Kòm mwen te pwomèt yè, jodi an la nou pral fè reyaksyon sou entèvyou ke ansyen senatè eli Guy Philippe te fè sou Lavwadlamerik an kreyòl. Yèswa a m chita ankò pou m rekoute entèvyou sa a. Medam e mèsye sensèman mwen swete ke entèvyou sa a se li menm ki te fèt an premye lòske Guy Philippe te parèt sou sèn politik peyi Dayiti. Mwen swete ke pawòl ki pale yè yo, repons ki te bay, kesyon ki te poze, pèp ayisyen an jeneral te gen aksè a tout enfòmasyon sa yo. Paske li klarifye mouvman sa a, kisa ke l ye. Onètman, mwen menm pèsonèlman, gen anpil bagay ke m te deja konprann nan mouvman an. E si nou sonje, m te fè yon show kote ke m te di, apre ke m vin tande Guy Philippe pale, mwen andose sa l vle fè a. Mwen andose sa l te vle fè a, ide a, mouvman an. paske ladan l li te pale de yon pè, yon solisyon dan lapè. Avan, m te opoze mouvman ke m tande ke Guy Philippe te pral fè. Men lòske l te pale, li deklare sa ke l vle fè, mwen te wè repons lan nan sa ke l t ap di a. M te konprann li. Li t ap pale de yon mouvman pasifik. Men medam e mesye, konbyen moun ki te konprann sa ke l t ap pale a? Eske popilasyon an te konprann se sa ke l t ap pale? Eske Bsap te konprann se sa ke l t ap pale? Èske patizan l yo te konprann se sa ke l te vle fè? Selon mwen menm, te gen yon pèsepsyon ke Guy Philippe, kòm yon ansyen lòm ame, yonn ki te fè yon koudeta an 2004, anpil moun te espere menm jan daksyon sa yo pwal pase nan mouvman sa a. E se sa k fè. Malgre Guy Philippe o kòmansman te deja montre pozisyon l, men gen anpil moun ki pat pran l serye, konplètman inyore l e daprè yo menm, yo te espere yon mouvman ki ta pral fèt avèk vyolans, yon koudeta rapid kote ke Bsap ta pral konfwonte lapolis San t ap al koule e Guy Philippe t ap monte sou twòn peyi Dayiti. Sa, medam e mesye, se sa ke tout moun, prèske tout moun, mwen kapab di, m p ap di tout, men twaka moun ki t ap swiv mouvman Guy Philippe la, se sa ke yo te espere. Men mwen menm pèsonèlman, lè m wè ki jan mobilizasyon ap fèt, kòman ke anpil manm bsap, jan ke yo pale, Pa gen yon moun ki la a ki pa t wè siy de vyolans nan jounen 7 fevriye sa a. Mwen toujou di nou, m pa yon fanatik e m pap janm yon fanatik. M pa swiv yon moun, mwen swiv ide, mwen swiv pozisyon Si pozisyon an gen sans, mwen egzamine l, mwen suiv li. Men pandan ke m ap suiv li a tou, m ap gade, m ap egzamine, m ap analize si moun nan rete sou liy ke l te pwomèt la. Si l chanje l, mwen menm pèsonèlman m pran yon wòch, m ap chanje. Paske m p ap suiv yon moun. avègleman. Lè m te deklare mwen te sipòte mouvman Guy Philippe la, anpil patizan, moun ki ap koute HPM, pa t kontan. Yo te fache, Frè Abner, Guy Philippe, yon òm kriminèl ki te pase nan prizon, kòman w fè sipòte l? Mwen esplike yo pozisyon m. Lòske m wè mouvman an ap pran yon lòt tounur ki pa gen sans, mwen di, Sa a, li pa sa m te panse a. Moun ki te sipòte Guy Philippe, yo fache. Frè Abner, ou te fin di ou sipòte Guy Philippe, kounye a la ou di ou pa sipòte l. Sa sa vle di? Nan entèvyou yè a, medam e mesye, kòm mwen di nou, Mwen swete ke se sa k te fèt an premye. Li t ap klarifye anpil bagay. Konfizyon ki rive la pa t ap rive. Lanmò 5 ajan bsap sa yo, m pa kwè l t ap rive. Paske te gen yon mank de konpreyansyon. Kòm mwen di n deja, m pa kwè ke pèp la te konprann li, m pa kwè ke bsap te konprann li. Petèt Guy Philippe te ka konprann li, Men, li pa t klè pou tout moun. Anpil moun te espere yon bagay diferan. E se youn nan rezon ki fè ke nan entèvyou a, mwen chwazi yon segman ladan li, yon ti segman, ki te poze nan mitan entèvyou a, men m pral kòmanse avèk li menm pou m fè n tande medam se mesye kisa ki ta dwe di o kòmansman mouvman sa a afin ke tout moun te kapab klè ki kote espri Guy Philippe te ye, kisa ke l te vle fè, petèt pawòl li te klè paske m te konprann li. M te konnen se yon mouvman pasifik, men gen moun ki te di Frè Abner, revolisyon pa konn fèt san san. Se pa sa k pral fèt. Nou konnen kiyès Guy Philippe ye. Guy Philippe gen tan gen plan ki sou pye. Bsap pral ranmase Ariel Henry avèk fòs e Ariel Henry pral demisyone oubyen wetire avèk fòs. Se sa ke yo tout te konprann. E se pa san rezon ke nou wè bsap. k ap mache, ap fè egzèsis, montre ke yo gen fòs e nou wè sa k pase. Medam e mesye, an nou koute Guy Philippe ki pral ban nou kisa ke li menm li te vle di nan joune sa 7 fevriye. An nou koute. An 2004 m pa t pwomèt yon revolisyon pasifik. An 2024 mwen di s on revolisyon pasifik. Depi premye fwa m pale de revolisyon an, keleswa nan Jeremi, nan Anzeno, nan Tigwav, nan Wanament, nan Gonayiv, tout kote m te ale, m kanpe m pale, mwen di se yon revolisyon pasifik. M pa konnen kisa moun yo pa t konprann nan pasifik la. Medam e mesye, mwen jwe klip sa a, se pou m kapab mete fondasyon kisa mouvman an li menm li ye, kisa mwen menm mwen te wè. Mwen pa vèbal. Kisa ke m te wè e kisa m tande? Klarifikasyon sa a ke Guy Philippe fè yè lan, li pèmèt ke bagay la parèt pi klè e li jistifye pozisyon pa m. Guy Philippe deklare, 2004 pa 2024. An 2004. Li te fè yon mouvman avèk zam, vyolans pou l te pran pouvwa. Men an 2024, l ap pwomote yon revolisyon pasifik. Kisa moun yo pa konprann la a? Tout kote m pase, mwen di sa m te vle fè. Depi se lè m pran lapawòl, mwen esplike ke se nan lapè ke m vle fè revolisyon sa a. Men medam e mesye konbyen moun ki sipòte Guy Philippe konbyen ajan besap ki te kwèl konsa vre ou menm kap koute chak jou kap gade twitter kap gade facebook kap gade tiktak kap gade youtube kap koute tout les haïtiens social media televizyon radio kap pale. M pa kwè nosyon sa a li menm li te pibliye anpil. Non l pa t pibliye anpil. Se pa tout moun ki te wè oubyen konprann ke revolisyon an s on revolisyon de la pè. Tout moun t ap espere yon aksyon tankou 2004. An on sans, Guy Philippe t ap parèt avèk yon fòs pou l al jete Ariel Henry. Sa, medam e mesye, se te pèsepsyon ki te genyen. E Guy Philippe bò kote pa l, li deklare, Se pa sa ke m te vle fè ditou. M pa t gen entansyon sa ditou nan panse m. E li pral avanse kounye a la a. pou l esplike pèsepsyon an ke anpil moun genyen. Paske jounalis la nan Vwadlamerik, li menm tou, li te panse se yon bagay ki t ap fèt avèk vyolans. Se pa tout moun ki te konprann li. An nou tande klarifikasyon ki bay sou menm bagay sa a? An nou koute. Pèmèt mwen jisteman ba w opòtinite reponn a yon pèsepsyon e petèt de moun ki petèt ap gade w de lwen e de prè, ki petèt poko konprann sa w ap fè a, ki ap kritike, ki di men poukisa Guy Philippe li menm pa vire enèji sa a, enèji revolisyon sa a vè pwoblèm ensekirite peyi a? Eseye kwape ensekirite a ki jisteman genyen bandi ladan yo, gang yo ki yo menm ame jisko dan k ap vrèman teworize yon popilasyon. Poukisa Guy Philippe se pa sa li eseye regle?

Sekirite, si m ta jwenn 2 zanmi ki prè pou fè l avè m, yo menm ankò pral di se teworis nou ye. Yo menm ankò, si gon sèl moun ki ta mouri, yo pral di Guy Philippe vin tiye inosan, Guy Philippe vin asasinen pèp la. Ki sa yo vle menm? San pouvwa politik, san volonte politik, pwoblèm nan p ap janm ka rezoud. E si nou rezoud li san li, konnen se yon revolisyon k pral gen anpil san ladan l. Èske se sa yo vle? Mwen m pa kwè ke se sa peyi a bezwen. M panse ke se nan lapè pou nou fè revolisyon sa a. M panse nou kab fè l, si nou vle fè l. Guy Philippe deklare li pa genyen otorite pou l ta parèt pou l ta chanje bagay yo. Li pa chèf polis, li pa chèf lame, li pa chèf bsap, sa vle di li pa genyen kapasite ni resous pou l ta fè travay la. E Guy Philippe deklare. Si l ta pran de zanmi ansanm avè l pou l t al eseye fè yon bagay, yo t ap ba l non kòm teyoris. E si yon grenn moun ta mouri, yo t ap deklare se li menm k ap touye moun. Sa ke l di la a, se sa ke l te pale plizyè kote ke l te pase. Men ban m di nou yon bagay. M pral tonbe sou yon lòt sitiyasyon ki te pase nan mwa sa ki te pase la kote Guy Philippe t ap pale. Èske n sonje eleman sa medam e mesye? Renòl Jòj. Li te deklare te gen yon plan ki te genyen pou te mande pou Guy Philippe te jwe yon wol nan gouvènman an. Swa ke pou l te pran kontwòl depatman jistis avèk sekirite a. E nou sonje bagay sa te fè anpil pale anpil e Guy Philippe menm te retounen pou l te di li pa konnen poukisa Jòj t ap fè pale anpil sa yo. Mwen te fè yon emisyon sou li e m te esplike nou, selon mwen menm, konvèsasyon an te fèt. Paske si nou koute Guy Philippe k ap pale la a, li montre Kòman? Ki sa k te kapab pèmèt pou l fè travay la? Li ta dwe gen yon pozisyon nan gouvènman an. Donk, selon mwen menm, m pa kwè ke bagay sa a ki te pale avèk Jòj la, se yon bagay ki pa t gon verite ladan l. Te gon ti verite dèyè l kanmenm. Te gon konvèsasyon. Petèt, kòm mwen te di deja, vin gen anpil entimidasyon. Paske petèt kan Guy Philippe lan pat vle pou yo santi ke li asosye avèk Ariel Henry, nan sans sa yo fè yon U-turn, yo ablije yo vire, yo chanje lide yo e yo kase bwa kouvri sa. Men selon mwen menm, plan sa li menm, mwen te di l e m pat kache l, m panse l tap yon bon plan si ke gouvènman an te deside pou yo te bay Guy Philippe yon pozisyon nan sekirite pou l te kapab enplemante ide ke l genyen yo pou chanje peyi a, puiske Guy Philippe t ap pwomote yon revolisyon e solisyon dan lapè. Eske n konprann? Mentnan, an nou kontinye koute kisa Guy Philippe li menm li pwal di. De zam, de gwoup, de lame. Eske l gen yon fòs avè l? An nou koute, medam e mesye. Men ou menm Guy Philippe, ou menm avèk pwopozisyon de revolisyon sa k w ap evidaman travay sou li, w ap avanse, ou gen yon fòs ame ansanm avèk ou, ou gen kòmèn de zajan ame avèk avèk ou, ou gen zam, ou gen moun ki yo menm tou pou enplemante revolisyon sa a, yo ame. Eske li kòrèk pou nou di sa? Non li pa kòrèk, m pa gen okenn fòs ame avè mwen, m pa se pa mwen k kòmandan polis an jeneral, m pa kòmandan lame dayiti, m pa kòmandan bsap. Mwen se yon ayisyen k ap pale, k ap mande yon revolisyon ki envite tout fòs viv nasyon an pou ede popilasyon an, akonpanye popilasyon an pou mennen nou vè yon tranzisyon pasifik kote n ap pral chanje estrikti leta k ap kraze, k ap souse peyi a depi twò lontan. Li pa gen lame, li pa chèf polis. E li pa chèf bsap. Sa li klè. Men kesyon m pral poze nou ankò, èske klarifikasyon sa a li te nan tèt tout moun ki t ap sipòte Guy Philippe, menm bsap? An nou onèt, m pa kwè l konsa ditou. Se posib Guy Philippe konnen byen l pa gen yon lame, Li konnen byen l pa gen sòlda dèyè l. Li konnen byen li pa gen bsap kòm gwoup li. Men pèsepsyon nan tout lari a, nan tèt tout moun sou beton an, Guy Philippe se te kòmandan bsap. Se sa tout moun panse. Ou tande sa l repete? M pa chèf bsap. M pa kòmandan bsap. M sèlman fè apèl a tout gwoup, ke se lapolis, ke se lame, ke se bsap, pou yo antre nan batay pou yo chanje peyi a. Men mè frè e sè, pèsepsyon an, kwayans lan, menm bsap kwè ke se Guy Philippe ki kòmandè yo. Yo rele l kòmandan Guy Philippe. e yo deklare y ap fè tout sa yo vle, yo kapab pou fè bagay sa yon reyalite. Wi, s on revolisyon. Sè byen si n ta vle avanse pou nou pran kontwòl e chanje peyi a. Se dwa w pou fè sa. Men nou dwe fè l tout bon oubyen pa fè l menm. Li pa gen yon middle ground. Li pa gen, pa gen m vle m pa vle. E dwe gen yon kominikasyon nou tout konprann ki kote bagay la ye. Sonje menm, sonje m te di nou, manm bsap te deklare, nan ekip Ariel Henry a, yo gentan genyen de moun ki an plas pou arete Ariel Henry. Sa se te deklarasyon bsap. Sa vle di, yo kwè. ke mouvman sa a li pral fèt nan jan ke yo panse l la. Mentnan Guy Philippe li deklare ke li vle fè yon mouvman pasifik. Chak fraz li pale, chak fwa l reponn kesyon, li asire l ke li antre ladan l le mo pasifik. Lapè, san san. Donk ou kapab wè ide Guy Philippe, dezi Guy Philippe, sa ke li menm li te vle, se yon mouvman pou chanje peyi a dan la pè. Men, pou yon rezon oubyen pou yon lòt, twaka moun ki dèyè Guy Philippe yo, espesyalman ajan bsap yo, yo pat wè l konsa. E m kapab di nou, se posib pandan ke n ap pale la a, Anpil nan yo desi. Anpil nan yo gendwa santi ke Guy Philippe trayi yo. Petèt se pa sa ke yo te panse. Yo te panse ke Guy Philippe t ap parèt kòm kòmandan lame a epi avanse. Men se pa sa ki fèt. Si w ap koute de kòmantè k ap fèt nan plizyè televizyon e radyo ayisyen sitou, yo fè w konnen ke Guy Philippe pandan ke l te nan prizon Ozetazini, Li t ap kowòdine relasyon e mouvman bsap. Gen nan yo ki di ke bsap se menm gwoup Guy Philippe. Se li menm ki mèt li. Se sa ke anpil moun deklare. Se posib. Men pandan ke n ap pale la, Guy Philippe avèk pwòp bouch pa l deklare ke li se pa kòmandan bsap. Nan agiman gen moun ki di frè Abner sa son strateji kel ye se se pa lex li di sa menm pou moun pa konnen se byen pa gen pwoblèm son strateji kel ye men mwen menm m ka sèlman pale medam e mesye de sa kem tande de sa kem wè m pa Bondye m pa yon pwofèt m pa kapab wè bagay m sèlman tande Guy Philippe di mwen vle fè yon mouvman pasifik Li di ke mwen pa chèf bsap, mwen pa gen lame avè m, nan sans sa medam e mesye se sa ke m kwè, sa ke l di a. E mwen menm mwen se yon òm de pè. Twòp san koule nan peyi Dayiti. Si yon moun pral koule san, koule san an vit pou fè sa w ap fè a. Men si nou pral fè yon bagay kote ke moun ap mouri chak jou, frè nou pap ka kanpe dèyè l. Eske nou konprann? Men sa nou tande la a, li vin klè pou anpil moun k ap swiv mouvman an, ke Guy Philippe deklare dezòmè, m swete ke tout moun tande, Mwen vle fè yon mouvman pasifik Kote ke? Dan lapè pou nou fè l. M pa vle san koule. E li di, Ki sa menm ke nou vle? Ki sa ke m di la ke nou pa konprann nan? Se yon mouvman pasifik ke l ye. E mètnan, mèdam e mesye, nou pral kòmanse nan segman entèvyou a. Kote ke? Premye kesyon ki te poze, Ki sa k te pase menm? le 7 fevriye. Bsap gen ajan ki mouri, kisa ki koz bagay sa, èske w a esplike nou kisa ki te pase le 7 fevriye? An nou koute kijan Guy Philippe te reponn kesyon sa. 7 fevriye kisa ki te pase nan lakou Petyonvil?
Bon 7 fevriye menm jan m te toujou di popilasyon an n ap la avè yo Pòtoprens pou nou manifeste pasifikman. Pezibleman, e yo pou nou mande depa Ariel Henry ki depi plis ke 31 mwa pa pwomèt anyen. Premye kesyon an ki poze a li menm. Guy Philippe esplike sa k pase e lè l fini li di rezon ki fè l te la. Pou l te fè manifestasyon pasifikman. E gen yon bagay ki rele Body language, lè moun ap pale, jan ke l fè yon seri de bagay, sa montre ki sa ke l vle di. Ou kapab wè, lòske l di pasifik la, li mete dwat li pou l fè w konnen, silvouplè, se pasifik m ap pale. Paske l vle mete yon pwen sou bagay sa a, pou moun yo konnen, mouvman sa a ke l ap pale la a, se pa yon mouvman vyolans. Mwen vle fè yon mouvman pasifik. Mwen te antre Pòtoprens, pou m t al fè yon manifestasyon e akonpanye pèp la pou nou fè yon manifestasyon pasifik. Dezyèm kesyon la menm, men pou ki sa te gen tout zam sa yo? Ou di, m ta pral entèwonp ou m di w ke ou di ke se te yon 7 fevriye a se te yon manifestasyon pasifik pou mande depa Premye Minis Ariel Henry sou pouvwa a. Men nou te wè nan lari Pòtoprens e atravè lè videyo ki t ap sikile, petèt pa fòseman nan Pòtoprens men diferan kote, e poutèt nan kapital la dè zòm ame e se te ajan bsap yo, yo te ame, kijan w eksplike sa piske w ap pale de manifestasyon pasifik pandan ke te gen moun ame nan lari a? Premyèman m ap di w ke bsap se yon òganizasyon, se yon bagay gouvènmantal, donk se prezidan Jovenel ki kreye l e nan lwa ki kreye l nèg yo gen dwa gen zam, èske w kab di lapolis nasyonal pou l pa gen zam? Èske w kab di lame dayiti pou l pa gen zam? Se menm jan sa bsap yo ki gen atribisyon yo gen dwa gen zam. Se lalwa. Ni se pa mwen, ni ou menm, ni lòt moun ki kab di kiyès ki gen dwa ak pa gen dwa, sinon lalwa. Medam e mesye, me pi gwo konfizyon ki egziste nan konfli sa a. E sa ke m pral di la a, li difisil pou konprann li. E li gen dwa fè anpil moun fache. Men kanmenm, an nou abòde l. Yonn nan bagay pou nou konprann, medam e mesye, sè ke Mwen se yon analis. M pa vin la a pou m fè pèsonn plezi. Sa ke m ap di a se posib ou pa renmen l. Jodi a ou ka renmen l, demen ou pa renmen yon lòt bagay. It's ok. Paske li bon pou nou dyaloge, pou nou konprann bagay yo. M konprann pandan ke n ap pale la a, gouvènman ayisyen an li pa genyen lejitimite nan tèt. anpil moun nan jan ke li te moute sou pouvwa a, nou di ke li pa gen lejitimite. An nou konsidere, fòs sa ki nan peyi a kounye a la, an palan d'Ariel Henry, se yon koudeta ke nou pran. An nou mete sa de kote. An nou osi konsidere, si gwoup sa li menm li te legal. An nou di, si se te yon prezidan ki te eli, sou pouvwa a men kap mal travay kap mal mache e pèp la leve kont prezidan sa a e prezidan sa a deklare tèl gwoup militè tèl gwoup lame nan peyi a mwen entèdi pou gwoup sa pote zam eske gwoup sa a li gen dwa pou l pote zam aprè ke gouvènman an di l non e se la a pral gen konfli a paske premyèman bsap Se yon gwoup gouvènmantal. Tande byen wi, m vle nou separe bagay la. Bliye ke Ariel Henry li ilegal. Paske lòske nou rantre ilegaliter nan bagay la, tout sa Ariel Henry di, li pa enpòtan. Nou konprann sa. Men m vle pale avèk ou menm nan yon nan yon kontèks ke Ariel te legal. Ke sa ke l di a, se lwa. Eske bsap ta dwe pote zam apre ke te fin di l non? Sa se kesyon an. Tande byen wi, m vle pou nou kalkile sa ke m ap di a. M konprann pwoblèm nan, konfli a ki genyen la a se paske anpil moun di malgre ke Ariel Henry te pase yon dekrè deklare ke gwoup bsap la li pa dwe pote zam ni inifòm. Si ke Ariel Henry te legal nan peyi a, èske bsap ta dwe pote zam? Se la konfli a ye a. Ilèvre Guy Philippe deklare Bsap se yon gwoup gouvènmantal. Li gen yon manda anba lwa peyi a pou l pote zam e pote inifòm. Men sonje byen, pozisyon Bsap pran la a pi bon paske Bsap li menm li ap sipòte pèp la. Konprann pasaj sa trè sansib. Si w paka konprann li, li trè sansib. Paske Bsap li pran pozisyon pou l sipòte pèp la, sipòte kanal la ki onorab, ki bon, ke nou remèsye l pou sa. Men an nou kite sa de kote. An nou antre nan legalite a, lwa a. An nou di ke se te Jovenel Moïse ki te deklare Bsap li dwe mete zam atè. e mete inifòm atè. Eske si bsap dezobeyi lòd sa a, li pote zam avèk inifòm, eske l legal? Sa se kesyon pou reponn. Mentnan, gen agiman, of course gen agiman nan tou bò. Paske le moman ke bsap deside pou l dezobeyi lòd jeneral an chèf la, Li pa fè pati t gouvènman ankò. Li se yon inite wog ki andeyò pouvwa a. Èske ou konprann? Ou pa kapab nan pouvwa a. Ou pa kapab anba pouvwa a pou w pa obeyi sa ke l di ou. Sa a li sansib, men fò w kapab eseye konprann li. Kòm mwen di deja. M konprann tout moun ki di ke Bsap te gen dwa pou l pote zam. M konprann sa trè byen. Mwen menm tou m ka di l paske m konnen ke se pa anyen serye ke Ariel Henry ap regle nan sou pouvwa a. Nan kontèks sa nou kapab di vrèman Bsap gen dwa l pou pote zam. Men, avèk yon konpreyansyon ke le moman ke Bsap deside m pral pran yon desizyon pou m dezobeyi gouvènman an, se vyolans. Li pa li pa pè ankò. Paske se lapolis, se se lame ke w ye. Ou gen zam. Tande byen medam e mesye, se yon bagay trè sansib, m konprann li, men fò nou eseye konprann sa ke m vle di nou an. Lè Moyiz, je e, lè ke Jovenel Moyiz te sou pouvwa, twa ka peyi a te leve kont li selon sa ke politisyen yo te fè. Yo leve kont li. Paske fò nou pa bliye, Jovenel Moïse vin popilè, e vin gen lanmou sa a, se apre l fin mouri. Men avan l te mouri, Jovenel Moïse pou anpil Ayisyen se te youn nan moun ki te pi satanik ki te egziste. Se menm jan tou, Bsap te ka leve li di bon, m pral kanpe avèk pèp la kont Jovenel Moïse. Men an nou di ke nan moman sa a, menm Jovenel Moïse ki te fin mete Bsap la, deklare, Mwen vle Bsap mete zam atè. Eske ou panse Bsap tap dakò pou l met zam atè? E si Bsap pat dakò pou l met zam atè, eske li ilegal oubyen li legal? Sa se kesyon pou nou reponn. Paske pafwa gen yon seri de bagay ki vrèman pa konfòtab, li difisil pou nou aprann li. Se sak fè ke. Gen yon konstitisyon, gen yon lwa. Pafwa obeyi lwa sa a, li pa konfòtab. Men si yon peyi pa gen yon lwa pou l obeyi, peyi sa a fini. Kèlkeswa moun ke l fè mal la. E sa fè ke mwen menm, m kapab chita la a pou m ba w objektivite pou m di w sa ke m panse. Paske se te Jovenel Moïse ki te di Bsap pa pote zam. Ebesap kontinye pote zam. Anpil Ayisyen tap fè menm agiman an, yo tap di bon, Jovenel Moïse li pa yon bon prezidan, li pa fè anyen ki byen nan peyi a, nan sans sa Besap dwe kanpe avèk pèp la. S ki byen. Men fò w konnen tou le moman ke Besap pran desizyon sa oubyen nenpòt gwoup, li deklare devan la sosyete, devan le mond, mwen pa anba dominasyon gouvènman sa ankò.

pou li anfòse lwa a. Yo rele yo law enforcer, yo anfòse, yo la pou yo fè moun obeyi lwa peyi a. Sa vle di, nenpòt otorite ke lapolis anba l la, si polis la li menm li aksepte pou l anba otorite a, Ke otorite a li menm li legal, ke l pa legal. Sa k te enpòtan. Now, tande byen. M pa di ke sa polis la fè li fè l byen non. M pa di l bon. Se pa sa ki, se pa sa n ap pale la ditou. N ap pale de lobeyisans a kòmand lan. Polis, travay li se fè moun respekte lwa peyi a. Donk si lapolis kwè. ke lòd ke Ariel Henry te bay li se yon lòd de otorite, polis gen yon obligasyon pou yo anfòse lwa sa ke Ariel Henry pase. Ankò, m konprann, Ariel Henry legal, an nou mete l de kote, an nou pale de lojik la. Lapolis rankontre Bsap, lapolis ki deja konnen devwa li, Ke l ileg, I mean, ke sa l ap fè a pa bon, ke l bon ke l pa bon, an palan de pèp la kounye a la a, lapolis di, men yon gwoup moun ki vle dezobeyi lwa a. Se la konfli a ye. Se la konfli a ye. Mentnan, Guy Philippe deklare, Bsap se yon antite dan lame. Nan sans sa, Bsap li gen yon responsabilite pou l pote zam, li ka dwe pote, li gen yon dwa pou l pote zam. Wi se vre. Men se tankou m te ka di w, si pa aza yon polis ofisye fè yon bagay ki mal e yo di l bay badj li e bay zam li. E kounye la li di non m pa dakò e l soti l toujou gen zam li ilegal sa se verite menm lè w pa ka tande l se sa ke l ye mentnan pou peyi sa tounen bak nan yon fason legal fò ke nou gen yon gouvènman k ap travay kote ke lè l pale lwa dwe respekte. Men si pa aza medam e mesye, on peyi kote ke chak segond yon moun ka deside kijan pou l deside pou l fè sa ke l vle avèk lwa a, ou pa gon peyi. Kesyon ki te poze a Guy Philippe, ki pozisyon Bsap kounye a la pandan ke n ap pale la? Ki pozisyon Bsap? Kote Bsap ye? An nou gade pou nou wè sa l te reponn medam e mesye. Alò mwen bon, Guy Philippe, ajan bsap yo an kèlke sòt yo rejwenn kòz ou an, yo rejwenn revandikasyon pa w, yo rejwenn ou, yo alye ansanm avèk ou, yo nan mouvman revolisyon ke w ap pwonnen an?
Yo rejwenn pèp ayisyen, se pa mwen yo rejwenn, yo te sou kanal la, y ap defann Ayiti, lè bagay yo bon yo defann li, menm jan yo te kanpe pou kanal la, pou lè tout statu quo a, tout sistèm nan te kont sa. Donk si semèn sa a yo santi ke revandikasyon ke nou menm n ap pote a li antre nan san yo, yo kanpe yo di wi fòk peyi a chanje. Donk se sitwayen yo ye, yo gen dwa gen pozisyon politik yo sou yon sijè byen, gen pozisyon yo sou yon sijè byen detèmine. Medam e mesye m pral di nou yon bagay kounya la. Sa Guy Philippe di la a, li verite e li gen dwa pa verite. Sa depan nan jan kou wè l. Lame, polis. yo dwe neutre. Travay yo se anfòse lwa peyi a, lwa peyi a, e pwoteje pèp la, lwa peyi a, e pwoteje pèp la. Nan tande byen, Guy Philippe byen di wi, li di se pa mwen ke yap sipòte, yo pa vin dèyè m, yo vin dèyè pèp la, li dwe di l konsa. Paske Guy Philippe pa yon otorite nan gouvènman an, li se yon sitwayen. Yon gwoup lame pa ka deside, yon gwoup chèf nan peyi a pa ka deside pou yo adopte ideyoloji yon sitwayen konsa. Le moman ke w fè li, ki pa, tande byen, ou gen dwa pou w fè l wi, men lè w fè l la tou fò ke w konprann ou soti anba otorite gouvènman an. Ou pa ka kenbe tou de alafwa. Li pa travay konsa. Swa ke ou rete anba gouvènman an oubyen ou soti e w al pran yon pozisyon. Ou pa ka vle di ke w anba gouvènman an, w ap pran kòmand gouvènman an pandan ke w kont li. Li pa fèt konsa. E sa fè ke m di nou, medam e mesye, revolisyon li menm, li gen de, li gen de pati li kapab, de jan li kapab fèt. yon fason pasifik kote ke pèp la ap mobilize san ke fòs polis e pouvwa nan peyi e fòs yo lame a, lapolis pa al kont gouvènman an. Yon sitwayen kapab pran de pozisyon jan ke w vle, yon sivil kapab fè l, yon moun ki gen lame nan lame kapab fè l tou wi men li dwe mezire. Li demezire. Sa li difisil men sa m di w la a se sa ke l ta dwe ye. M ap di sa konsa nan yon peyi kote bagay ap mache. Men an Ayiti tout bagay tèt anba ebyen tout bagay sa yo tou yo pèmèt. An nou kontinye tande ki plan, ki faz. mouvman sa pral pran. E ki pwochèn etap lan? Piske pandan batay ou ap renouvle ankò ou lanse apèl la pou moun mobilize e reyalize. Alò, pèmèt mwen fè remak sa, ou di mobilizasyon, ou pa pale de revolisyon. M pa konn si gen diferans. Men ki pwochèn etap la? Pwochèn etap la li kòmanse deja. Nou menm nou, n ap pale antre nou e moun ki nan kap pran desizyon e pou bagay revolisyon an jodi a e revolisyon pap kanpe revolisyon ap kontinye ayiti pa gon pwoblèm eleksyon sèlman li gon pwoblèm baz estrikti leta ki pa bon fòk nou chanje estrikti leta a. Revolisyon an ap kontinye oubyen mouvman an ap kontinye ayiti pa sèlman gon pwoblèm sekirite li gon pwoblèm estrikti e yap pale antre yo sa li enpòtan li pale anpil de sa kòman ke li menm antre avèk anpil gwoup yap pale E medam e mesye, nou pral wè pi devan alyans ki pral fèt, avèk ki moun alyans sa yo pral fèt, kòman bagay sa pral kontinye, èske Guy Philippe pral gen siksè nan rale tout politisyen sa yo ki pat janm vle chita ansanm pou jwenn yon konsansis pou chanje peyi Dayiti. Nou pral tande. Men avan menm ke nou rive nan pati sa, Nou pral tonbe sou entènasyonal. Guy Philippe di anpil bagay.